Tout moun, mwen espeke nou trè byen pa la gras de Dye. Jan ke ou konnen m deja, se frè ou, zanmi ou, Armstrong Noresca, sèvitè ki toujou la pou sèvi ou nan travay sa a, ki se evanjelize atravè lè rezo sosyo. E prezans nou jodi a, Nou gen avèk nou yon envite, yon predikatè pou nou pa di yon evanjelis ke anpil moun konnen nan vil Sen Mak. E m panse ke jodi a nou pral fè ti konesans avèk li ke nou konn abitye swiv li deja sou ekran sa a, sou chanèl sa a ki se Armstrong Production Dessalines. Bonjou, nou kontan salye tout moun, nou salye nou salye tout moun ki toujou ap swiv nou. E swa m fè yon pwodiksyon 202 a, nou kontan pou ke nou resevwa envitasyon sa.
Bon, e jodi a, e nou tap tande avèk swen, e kijan ke tout apeti te jwe nan mesaj ou. Alò, tit mesaj la se te kòman? Alò nou te vle eksplike pèp la konba espirityèl, teknik pou genyen konba espirityèl. Paske, anpil fwa, nou fè konba yo, nou di yon pakèt bagay, Sepandan, sa ki primòdyal yo, donk sa ki primè yo, donk nosyon de baz yo, nou pa pran yo alachat. Sa fè, nou ka eksplike moun yo ke dabò, ki sa yo dwe fè pou yo kapab genyen batay ke yo ladan l lan, yo rele konba espirityèl la.
Alò, jan ke nou konnen l deja, alò, konba espirityèl, se pa yon bagay ke nou dwe pran alalejè. Paske, lè w di konba espirityèl, se ale libere yon moun ki nan esklavaj men ki anprizone nan men satan alò e pou moun ki ap gade nou la e jodi a se te yon bon moman yon bèl moman nan legliz kominote kretyèn alò jan ke nou te anonse yo deja trè byento. Nou gen ribrik sa ki se Avan m kite latè. Nou konnen Avan m kite latè se yon ribrik ki pral fè w fè konesans avèk anpil predikatè, evanjelis, doktè, pastè e trè byento nou pral gen yon pakèt lòt zanmi envite sou chanèl sa. N ap pran yon ti kout poz, n ap tounen. tounen mwen panse ke nou pral fè konesans plis avèk evanjelis sa ki se Charles Duckens ki pral se tout staff teknik lan Amsong Production Desandre donk mwen se Charles Duckens mwen se yon evanjelis nou pèsevere nan legliz kominote kretyen nou nan responsab legliz sa nou fè anpil travay legliz la nou preche nou ansenye Ok e nou gen gwoup pou nou fòme pa egzanp nou gen fòmasyon nouvo konvèti yo lè de reye nou son gwoup ke nou menm pèsonèlman te fòme jiska prezan kap travay donk mwen panse ke m ka ale toujou la wi e dègèns mwen se donk yon Teknisyen an agwonomi, nou son teknisyen an agwonomi, a pa de sa nou gen fami, nou gen fami, nou marye, nou gen yon katon, nou gen yon katon se yon, nou gen katon se yon, a pè yon katon nou, nou man nou, e pi nan ap fè travay bon Dye a avanse.
Alò, Evangelist Vergens, alò m pa konnen si m son ekriven, mwen chonje ke ou te gen yon liv, ke ou te ekri ke m panse ke moun yo ta renmen konnen otè lan pi byen e sou ki bi e sou ki objektif ke liv sa li menm li te ekri. Mwen kwè ke se Ki legliz swa legliz si m pa twonpe m, e ou kapab ba nou plis detay poukisa se tèm sa oubyen se tit sa ke ou te bay liv sa. Mèsi.
Donk dokiman m te ekri an, liv lan. Ki se tèm nan se te sijè se te ke legliz ke legliz swa legliz se te vi avèk sa kap pase nou sante gen yon devyasyon ki fèt nan legliz lan se a di legliz nesant lan jan l te ye jan kris te prevwa l la donk Jan nou frè zansyen, apot yo t ap pratike levanjil lan, e nou wè gen kèk bagay ki vrèman vwale oubyen ki devye. Se pou sela nou vin avèk tèm sa a, paske nou vle legliz la retounen pran fòm nòmal li, pou li nan sans mèt li ki se Jezi Kri. Se sa k fè nou bay tèm sa a ke legliz swa legliz. Donk tout legliz yo bezwen mete deyò sa ki pa bon, ke yo te rantre legliz la avèk sitou. pretandi konvèsyon Konstanten ok ki te fè legliz la vin sibi yon pakèt bagay ki koz legliz la pèdi fòm li e de no jou nou swete nou vle wè legliz la tounen a leta primitif pou legliz la ap pratike la pawòl de Dye e li nan sans Jezi Kri. Pafè pafè m panse ke zanmi yo yap byen konprann e otè lan. E tit liv sa ki se Pye Legliz Fwa Legliz, alò Legliz ap toujou rete Legliz, ou menm w ap toujou rete ou menm, e nou pap bliye tou pou n di ke Legliz la pap janm pran fòm, e se ou k pou pran fòm Legliz la. Alò, Evanjelis Chal Bèkens, e gen moun ki manke konprann e tach yon Evanjelis. Alò,
yon evanjelis se yon minis, yon minis de Dye ke Dye rele e li fè legliz la kado. Donk se te don ke li fè legliz la kado. Sepandan, yon evanjelis fòk li genyen yon demè. Ou pa ka leve tankou yon flè savann. pou di ou se evanjelis, wap mache preche, san ke ou pa gen yon kote, yon ministè, ke ou stab. Donk se vre, evanjelis la, pa tou kote, nan evanjelize, ok, wòl evanjelis la se evanjelize, se amne de zam a kris, ok, se ale patou le moun e preche, donk son misyon evanjelik, ke nou resevwa, pou ke nou mene moun, bay moun. Donk pou nou pran moun ki nan men dyab, moun dyab te kaptive, pou nou ba yo libète pa lapawòl, pou nou amne yo vini nan Kris. Alò, sa vle di ke nou vle konprann ke yon evanjelis e se kòmsi se yon moun ki gon kote, kòmsi li gon yon resous, lè m di resous an tèm de entèsesyon. Paske yon evanjelis ki pwal dè ki pwal chèche dè zam pou kris e se pa nenpòte ki paske lè map pran egzanp yon manman poul ki ki plen pousen anba anba li pou pran yon ti poul sa wap pran anpil kout grif sa vle di ki sa vle di li li se kòmsi lap di evanjelis sa li enpòtan e li ekstrèmman enpòtan poul gen yon yon bakòp paske lòske wap sòti pwal dè zam pou kris non sèlman fòw blende e lakay ou tou fòw gen moun ap. Yo te nan konsekrasyon. Alò, e, Emeline Charles Bergens, e, nou te, nou, nou, nou bezwen klè, klè sou ki sa? Sou evanjelizasyon, lòske moun nan, e, e, e, li sòti al nan yon kote, pa egzanp, moun nan gen dwa chwazi ale Dedin, oubyen li gen dwa chwazi ale, e, e, e, Ponsonde. Alò, diferans ke nou bezwen an. Eske lè nou pwal nan evanjelize nan zòn sa yo gen de legliz ki nou deja pale avèk yo pou resevwa moun sa yo oubyen ke moun sa yo menm tou se nou ki chwazi legliz ke pou y ale?
Se pafè, se yon bon kesyon. Mwen di ke lè nou pale nan yon. nan yon lokalite, nan yon zòn, nou pral fè travay Bondye a, nou pral evanjelize, evanjelizasyon. Nou gen kote n ap desann. Nou gen lokal, petèt se, le pi souvan se nan yon legliz ke nou gen yon lokal pou nou desann. E pandan nou la, nou pwofite zòn nan, fè pakou yo, pou ke nou evanjelize moun yo, preche yo levanjil, ansenye yo, anonse yo bon nouvèl la. Epi ankouraje yo pou yo pran. Paske se sa an kèlke mo, se evanjelizasyon. Evanjelizasyon se anonse moun nan levanjil. Epi dezyèmman se ankouraje l pou l aksepte sa ke ou anonse l la. Donk, lè moun sa yo fin vini a Kris, mentenan nou bezwen gen konesans nou menm de zòn nan si gen lòt ministè legliz ki vrèman ap preche bon nouvèl, ki kwè nan ansyen doktrin, nou kapab oryante moun sa yo. Nou pa lage yo, nou konprann? Gade kote nou menm nou oryante yo paske mwen menm pèsonèlman lèm pati avèk ekip mwen mal fè evanjelizasyon donk moun sa yo ki repanti ki konvèti yo alò nou avan nou deplase nou fè yon rankont avèk yo yon rankont avèk yo pou nou dyaloge avèk yo nou pran non yo nou pran done yo epi nou ba yo direksyon legliz pou yo ale anplis de sa nou kapab pran randevou osi Nou pran randevou avèk yo pou ke nou kapab tounen vin wè yo e pou nou fè swivi travay la. Paske evanjelizasyon, anpil fwa jan nou fè l yo, li bon men li manke. Nou gen bagay la manke, konsa tou li rive nan yon nivo l ka gate nan men nou. Donk nou bezwen pakèt travay epi travay la gaspiye. Donk yon moun fin evanjelize, li mande yon swivi. Se tèlman enpòtan. Mèsi, mèsi Evanjelis Charles Bergens. Alò, ou menm ki t ap tande, ki t ap koute. Ou wè travay yon evanjelis se yon bagay ki fasil e sitou ou konnen dapre nan bib la e pou egzanp Paul, jan Paul li menm ke oparvan ki te Saul ki vin Paul se ke li te pèsekite anpil pou misyon sa a ki te ale preche e chèche nanm pou Bondye. Alò e pandan ke nou pral tèmine frè Chalbergens. E pouvi ke ou apèn ap debite oubyen menm ap di ap demare avèk ribrik sa ki se avan m kite latè, alò sou menm tèm sa a n ap di ou avan ou kite latè ki pi gwo bagay ke w kapab make? Ke m te kapab di nan anndan legliz lokal e pou nou pa di nan peyi a kòm yon bagay chak fwa ou vin wè l pou l santi ke monchè sa se yon evanjelis ki te make tan sa a e mwen chwazi pou mwen fè odela de sa ke l fè. Mèsi.
M panse ke mwen menm pèsonèlman etanke evanjelis, pa bliye ke evanjelis lan se yon apèl li ye, apèl la fèt de manyè sengilye, men aplikasyon l o pliryèl. Ok? Paske lè Bondye rele w, li rele w pèsonèlman, men lè w ap aplike ministè a, w ap travay, fòk ou gen moun avèk ou, fòk ou gen dèzòm de priyè ki pou soutni w, fòk ou gen dèzansyen ki pou ede w avanse eksetera. Se prensip ki egziste anndan legliz. Pèsonèlman mwen menm etanke evanjelis, m ta renmen wè legliz nou jan nou t ap pale de dokiman ke legliz fwa legliz, m ta renmen wè sitou nan peyi m, an Ayiti, donk legliz yo vrèman ap viv levanjil. Se pa kesyon yon ti fòm, chak ti gwoupman rete pèsonèl, ou konprann, chak denominasyon. Epi rete yon bagay kòmsi pèsonèl pa gen yon pa gen yon inite. Mwen pèsonèlman m ta renmen wè gon inite pami lè frè, lè vrè frè legliz pwotestant yo ok pou ke legliz yo ini an kèlke sòt ok. Legliz isi a se kominòte kretyèn, legliz Nazaren, legliz Elim eksetera pou gen yon kominyon antre lè frè epi pou nou travay pou sa epi tou pou nou amne yon yon gran nonb. 2 pèsòn nan lari paka fè sa, se sa vant ou. Aprè sa, anndan sa nou kwè, donk Dye fè gras ap gen yon pakèt mirak k ap akonpanye nou. Sa yo se bagay ki vrèman, pou mwen, ki vini aprè. Men avan tou, se pou anpil am vini alarepantans, epi pou legliz yo ini pou nou bay lemond yon egzanp.
Mèsi Evanjelis Charles Bergens, nou kontan pou nou te genyen w avèk nou. Nan lè sa a, pou n te kapab fè ti koze ansanm sou ribrik sa ki se Avan m kite latè. Mezanmi, nou kontan pou n te avè w. Se te toujou frè w, zanmi w, sèvitè w, Armstrong Noviska ke n te genyen jodi a. E avan menm nou lèse dèyè kamera sa a, n ap di avèk evanjelis sa a ki dènye mo ke l ap di avèk. Moun kap gade nou la. Map mande pou nou rete konekte avèk Amsony Production pou nou kapab genyen tout detay, tout ansèyeman ke nou pral fè sou tèm sa a avan nou kite latè. Donk nou gen yon ansanm de ansèyeman ki deja prepare N ap pote pou ou. E n ap mande w tou pou w sipòte travay sa a. Amsong Noresca, Desande. Donk, nou bezwen anpil sipò. Donk, m pale avèk li. Donk, l ap fè anpil efò. Epi, m ta renmen chak de moun ki se zanmi, ki se kretyen dabò, sipòte l. Donk, ede li, ba li mwayen ekonomik pou l kapab rete vivan e travay sa a kapab ale byen lwen. M renmen nou tout. Rete konekte. Mèsi. Mèsi a Evangelist Charles Bergens nou kontan pou nou te genyen jodi a ke Bondye beni w sèvitè.